Bonswa tout moun, byenvni nan emisyon nou Parlons d'amour. Kòm dabitid, se yon plezi pou m avèk nou ankò aswè an. Aswè an sijè an pral vrèman chofe ranje kò nou Lò mwen nò Miloura kijan n ye? An nou byen Flore m salye w m salye Lò mwen nò e byenvni a tout moun k ap asiste nou An Lò mwen nò kisa w prepare pou nou aswè an? Ebyen medam m salye nou nou konnen se yon plezi pou m rejwenn nou sou plato sa a emisyon Pano Damou antre lakay nou madam mesye se yon plezi pou nou pote yon nouvo nimewo pou ou ebyen nou gen yon sijè tèt chaje aswè an kòman Selibatè yo jere lavi seksyèl yo. Nou pral pran yon poz e lè nou retounen nou pral rantre danble nan sijè sa a dabitid nou toujou gen yon sijè tèt chaje yon sijè kote nou souvan di l ni mwen ni Flore ni Miloura se pa de sijè kote ke nou konekte okin enfòmasyon pou nou vin kanpe dèyè yo tankou de pwofesè se sou de sijè ke n ap viv

Bonswa ankò, m salye nou, byenvni nan devlopman emisyon an, nou gen yon gwo sijè ki pral devlope aswè an, sijè an se kòman selibatè yo jere lavi seksyèl yo, so m ap mande Flore kisa l panse de sijè sa aswè an. Tèt chaje.
Bon, mwen panse ke sijè sa,
sitou nan kominote nou an, son sijè ki tèlman enpòtan pou nou pale, paske gon pakèt mit avèk manti nou bay sou sijè sa, oubyen nou pa pale l ditou paske nou twouve l tabou. Kòman selibatè yo jere vi seksyèl yo? Se sa kesyon. Map komanse pa di gen anpil nan yo ki jere l malman.
Sa w vle di pa malman?
Map vini. Gen ladan yo ki jere l malman paske yo met nan tèt yo si yo rete, si yo pran pòz dezi yo pa egziste, l ap pi fasil pou yo, so y ap bay tèt yo manti. Gon seri ladan yo deside lapriyè lè dezi yo twòp. yo gon seri de Lapriyè ou di wi Lapriyè ka fon bagay la a? Wi lapriyè ladann Lapriyè nan tout bagay Lè ou non Non tande non Èske la m pa kwè lapriyè ka fon bagay la a paske Lapriyè gen plas li nan tout bagay Bon ok bon ok ya Non lapriyè lapriyè gen plas li nan tout bagay Bon n kenbe l konsa An n pran l konsa An n an n vanse Flò M dakò avèk Flò nan pati sa a Sa vle di gen anpil moun lè l kenbe l Sa vle di gen anpil moun lè maladi sa a kenbe l se priye l priye Se sa? E konsa pawòl la di? Ou konn remèd sa a, yo poko fè kado e e e sòm ki ede a pwoblèm sa a, so m pa konn doulè sa a. Gen anpil lòt, gen anpil lòt moun ki a a a, gen anpil lòt moun ki a a ale vè self pleasure. A a a, gen anpil lòt moun pa egzanp ki pratike a a a, ki fè masturbasyon. pou yo jere dezi yo lè yo vini, genyen ki fè l san èd, gen lòt moun ki deside gen yon bòb, pa egzanp yo rele bòb pou medam yo ki se yon boyfriend with batteries, boyfriend on batteries, oubyen gen mesye yo ki konn gen de poupe ke yo achte an Chine oubyen lòt kote pou ede jere. Poupe a bagay moun ki twò eklere, mesye yo m pa kwè yo bezwen poupe. Depi yon ti kote pou kont yo, yo jere sa. Non, poupe a son bagay ki vini avan yè la, men mesye yo, mesye yo menm, anpil moun, anpil medam tou. Depi yon ti kote pou kont ou, ou pase maladi a. Mesye yo di yo itilize 2 grimèl yo, gen gen gen plizyè lòt tèm ki itilize. Non men tèm yo e pa di gen plizyè flò e ann ale son show nap fè si w di gen plizyè ann bay tèm yo paske mwen menm la oubyen gen moun kap swiv nou la ki ta renmen konn tèm yo ann ale. Gen moun ki maskilen yo, yo itilize de grimèl yo, gen lòt moun ki ki jan m di an ki jwenn èd ki pran lòt èd andeyò de de men yo. Mentnan. Pou mwen, avan nou rantre nan gwo deba tout ti bagay sa yo, sa mwen vrèman apresye se le fèt ke nou alèz ase pou vini avèk yon sijè parèy paske kominote nou an bezwen l.
Menm sèks, anpil bagay tabou pou nou nan kominote ayisyèn nan ki vle di nou pa pale de yo e depi w ap pale de yo se betiz e pa pou san rezon gon pil bagay ke ou kapab repete ou kapab repete dans d'autres langues men an kreyòl depi yon nèg di l li mal sonnen e se si jan yo leve nou an jan yo grandi nou an menm nou menm nou wè l mal sonnen ou konprann nou pa menm ka di l vrèman paske se jan.
Pou nou kab imen plènman, sa fè pati de li. Men si w di l an fransè, si w di l an fransè, petèt paran w, granmoun nan p ap gen pwoblèm. Men depi w lage l an kreyòl, menm ou menm ou santi ke se lamedizans. Se sa. M yon ti jan kòmanse ap eseye elwanye m de mit sa yo men fòmasyon w e jan w grandi pa janm twò lwen. Gen dè fwa m oblije raple tèt mwen. Men youn nan bagay avan ke nou rantre nan deba e ou menm pou di nou kisa n panse de sijè an, fòk nou raple nou ke gen dè dezi ki tou natirèl. Menm yon moun ki pa janm tande pale de sèks, ki pa janm tande, ki pa janm wè y ap fè sèks, gon laj li rive, dezi lan otomatikman monte paske nou kreye pou sa, nou fèt pou sa. So li byen ke nou deside e sou plato sa deside pale de sa. Mwen pa ka tann pou m tande ou menm opinyon w sou li. Kijan w panse ke selibatè yo jere sa e Milou egalman. Mwen si ke nan dezyèm tranch emisyon an nou apral rantre danble ladan l. Anben, n ap pran yon poz n ap tounen.

nou gen yon sijè tèt chaje, alò sila yo ki petèt pi save pase nou defini selibatè pou nou, Flore, selibatè a kisa l ye?
Bon, le célibat est l'état légal d'une personne qui est en âge de vivre en couple ou drèt marye, men ki n'a pas de conjoint dans sa vie sentimentale ou sexuelle.

ki petèt gen laj pou yo marye, men yo pa marye, ki vle di yo pa konn sa t rele fè bagay, epi tou yo pa genyen sa yo rele santiman, kesyon bagay santimantal yo pa jere sa ditou. E sesi se pa sèlman moun sa yo, se pa sèlman moun ki pa ki an laj, ki pou gen mennaj oubyen ki gen laj pou yo marye ki selibatè, ou kapab selibatè tou, si w te marye ou divòse ou kapab selibatè tou, si w separe, sa vle di depi w ap viv Pou kont ou, ou pa gen moun nan lavi w, ou se yon selibatè. Ebyen moun sa yo medam, kòman yo jere vi seksyèl yo? Alò nou kòmanse pale, men nou gen kèk pawòl pou nou di toujou, paske fòk nou pa nan benyen kache lonbrik. Sa vle di, moun sa yo se moun yo ye menm jan avè w, ki petèt gen yon boyfriend, Moun sa yo se moun yo ye menm jan avè w ki petèt gen gèlfrenn, madanm oubyen mouche. E menm jan ke pafwa chalè an cho nou bezwen pran yon douch, menm jan tou gen de lè nou santi grangou an nou anvi manje, nou swaf nou anvi bwè dlo, ebyen gon lòt bagay tou ke nou kapab anvi l. E Bondye te konn sa. Hein? Milora, Bondye te konn sa? Men w dakò jan w ka grangou, jan w ka swaf? Ou dakò jan w ka grangou, jan w ka swaf, ou ka anvi fè bagay? Wi, ou ka anvi fè bagay. Tout moun, sa se yon anvi imèn li ye. Sa alon, sa se youn nan, nan, nan, nan youn nan bagay pou moun santi. Kèlkeswa nan yon laj ou kòmanse petèt, petèt nan 12 zan, depi ti moun, sitou jèn fi yo depi yo fòme. Ou konprann? Yo gen dwa kòmanse santi bagay sa a lakay yo, gen de lè paran yo konn pale avèk yo. Men, gen yon fason nou menm, ou menm, ou menm avèk Flore pale de anpil bagay, de mastibasyon, de lòt bagay. Men, gen lòt fason tou ou ka jere ka sa a, nan bò pa m. Non, nan ale. Ou konprann? O, moun yo ta renmen konnen.
Premye fason, premye fason, Moun yo ta renmen konnen. Se pou chèche, pou mwen menm, se pou chèche ki sa, kote, kote koz la, lè w vin santi w konsa, ou anvi sèks lan, ou oblije chèche ki sa ki rasin nan. Kounye a lè w vin jwenn rasin nan kounye a, ou pa kite kanti ba la konstwi bati nan tèt ou kounye a, e lè sa ou pral fè mastibasyon an, lè ou kite ba la ap manje, antre nan kò ou, kounye a ou vin tonbe nan sa Flore te di, nan sa moun yo te di nan sòti, ki se mastibasyon. Men gen lòt rè, gen lòt bagay tou ou ka fè lòmònò, ou gen dwa kòmsi sere, retire, retire, retire. Panse, tande m pale m ap pale. Non men pale cho Milwa. Ou retire panse w sou bagay sa ou chache aktivite pou w fè. Milwa poko di anyen la non. Wi m ap pale avanse wi nou poko di anyen paske n ap voye moun yo al fè mastibasyon. N ap voye moun yo al achte koupe. Anben ok n ap tande w. N ap tande w. N ap voye moun al achte jwèt bagay sa yo. Wi gen moun ki fè yo m pa di m pa. Pa bliye sijè a di kòman selibatè yo jere. Enben gen moun enben nou menm nou jere pa nou se nan sans jwèt. Masturbasyon, poupe, Yo bay pou w, yo ka bay pou w, bay w ide. Men gen anpil lòt bagay mwen vle di yo sa m ap di w. Tèlke, tèlke.
Tèlke, ou gen dwa ale nan mouvi, kouwè lè, lè santiman, lè w vin santi w bezwen yon sèks, ou gen dwa chèche yon, yon aktivite w fè. Ou gen dwa soti sa w renmen, ou gen dwa soti al nan mòl, retire bagay lan lespri w. Ou, ou pran yon liv ou li, ou pran yon mouvi ou gade. Epi w. Ou eseye evite zanmi kap kòm si ki gen sijè, kap pale de sijè seksyalite toutan. Ou konprann? Ou retire, ou depi yo kòmanse kòm si sijè sa ou menm ou yon ti jan elwanye ou pou bagay la pa vin monte ou etan ke yon seliba, ou konnen bagay la pral manje lespri ou, ou oblije epanye bagay sa yo. Sa se youn nan bagay yon moun ka jere nan vi santimantal ou. nan lavi seksyèl ou. Bon ou di yon bagay wi, e m fon ti dakò avè w paske e si w vle. Ou oblije dakò avè m lò mon anmi. Non mwen pa oblije, ou di yon bagay, nan tout sa w di yo ou di yon bagay. Wi kisa m di, kisa, ki bagay mwen di. Non e e itinerè sa ou pran an, paske si tout fwa ou pa gen yon patnè, e ti film. Santimantal yo, fò w ta kapab fè yon ti poze nan sa yo. Ou konprann? Mouvi ki gen rapò avèk moun k ap fè lanmou, liv tou, ki vle di fò w ta kapab fè yon ti mete sa yo sou kote. Ou ta ekate w de jan de anbyans sa yo paske ou pa gen moun. Ki vle di sa se yon bon ti teknik. Si moun yo aplike l, li kapab kòmsi fè yo kanpe lwen. anvi seksyèl lan ki vle di men men sa pa kapab fè tout bagay paske gon lè ou. Wi men gen yon rezilta nan tout bagay tou kouwè nap pale de mastibasyon bagay sa yo gen moun ki fè mastibasyon vrèman men nou konnen nou menm kouwè moun ki degize yo konnen sa pa bon pou yo mastibasyon Se yon peche li ye. Ok. Men malgre sa yo fè l.
Yo fè l. Men ou konn sa mwen vin remake nan ka mastibasyon an, lè moun nan ap mastibe toutan, mwen wè, etan done ke m travay avèk gwoup elderly, moun yo konn rive nan yon aj ba la si tèlman, yo si tèlman vin abitye kò yo avèk bagay, avèk mastibasyon an, pandan ke yo Yo gen dwa sou moun yap fèl. Yo gen dwa sou moun yap fèl. Yap fèl. Yo gen dwa pa nan moun epi yap fèl. Sa vin sa vin tounen yon maladi. Ou konprann sa vin tounen kounye an la lè w abitye kò w avèk bagay sa li vin tounen yon maladi kounye an la. Fanm ou gen dwa vin yon ti jan jene lè yo vini pou yo wè w ou menm ki ki ki ki granmoun ka fè bagay sa paske w te abitye fè kò avèk li. Flore flore.
Go ahead ou mèt pale. De tout fason youn nan bagay youn nan presèp nan vi an se ke leksè an tou nwi. Mhm. E, e sesi nan tout bagay nèt nèt ki gen pou wè avèk mwen. An, an, avan ke e, e nou fin rantre nan, nan detay sa, gen yon bagay m vle raple nou. Lakay nou, nou, nou gen de moun ke nou rele selibatè. Nou toujou di entèl selibatè oubyen entèl son selibatè andursi. Òdinèman, lè yo di ou selibatè andursi yo lakay nou, oubyen vyèy fi yo, Sa vle di ke se de moun ki pa jamè, de konesans yo, petèt ke moun nan te nan afè l, nou pa konn sa, men de konesans piblik, moun sa yo pa janm nan bagay sèks ditou. Sa yo, nou rele yo selibatè andisi, nou rele yo vyèy fi, nou rele yo, nou gen lòt non tou ke nou ba yo. Mentnan, mwen menm Flore, m ap pale nan non Flore Loiseau, Mwen panse ke yon moun ki pa janm te rantre ou fè eksperyans seksyèl nan, li ka lontan pi fasil pou li, pou li jere anvi an, si depi laj, lè vreman òmòn yo tap devlope e anvi yo tap vini, li te okipe a dot choz, li pat gentan fè eksperyans an li menm. Bravo Flore, e sou bon mosyon la a Flore, sou bon mosyon, e bravo, paske m sonje mwen menm m tap pale avèk yon zanmi m ke nou leve ansanm, Men misye se te yon bon flannè. Misye te gen yon pil mennaj. Misye te gen yon pil mennaj. Bon flannè. E vin jwenn misye vin e pastè. Jodi a la, misye e pastè misye ye. E pi gon lè m ap pale avèk misye, e pi n ap pale de tou e de ryen. Misye di non, e se petèt ou menm. E m di kòman sa? M di bon ou te renmen a entèl, ou te renmen a entèl. Li di monchè m te toujou gen mennaj men m pa t janm goute menn. Paske misye misye misye pa janm nan bagay sa yo. M mande misye kòman l fè rete bagay sa yo l pa janm sesi l pa janm sela. Epi misye ap eksplike se paske li pat janm goute. Sa vle di s on nèg ki pat janm konn fè sèks. Yon moun ki pat janm kapab yon moun ki pat janm konn fè sèks ditou moun sa kapab fè nenpòt senkan dizan Yon 20 tan. Paske misye di tout. Paske l pa abitye avèk li. Ya, tout renmen l te konn ap renmen yo. Paske m te konn misye te toujou gen ti mennaj. Men misye pa t janm konn fè sèks avè yo. Alò, sa w di an la, e mwen tèlman dakò avèk ou. Yon moun ki pa t janm goute, moun sa li menm li kapab rete 5, 10 an, men mastibe l pa mastibe. Hum. Li pi fasil pou moun sa. Se pa tout moun ki ka rete, li pi fasil. Sitou pou gason yo. Hum. Mentnan, gen, e, e, e, pati sa m ap fè yon parantèz. Li fasil pou yon timoun ki ap pase nan laj kote yo vle fè eksperyans yo pou yo pa fè eksperyans sa a si timoun nan paran an te fè edikasyon seksyèl li youn, eksplike l ki sa k gen ladan l e enpòtans retenn nan e an menm tan te okipe lespri yo a dòt bagay ke se mizik, dans, nenpòt lòt bagay. So timoun sa a premyèman li pa twò gen anvi tankou zanmi l yo al fè dekouvèt yo paske yo eksplike l, yo eksplike l bagay lan so li pa yon enigm pou li, li pa yon bagay li pral chèche konnen piske l deja konnen. Epi an menm tan, paran ki konnen yo tou, sa yo fè, yo okipe lespri timoun nan a dòt choz paske e ou pale avèk yo paske nou konnen ke natirèlman gon laj nou rive ke anvi yo ap vini sitou pou tifi yo sitou lè yo pral gen règ yo oubyen lè règ yo fini ni tifi ni ni tifi timoun ni granmoun vini lè yo pral gen règ yo e aprè règ yo peryòd sa yo plis siseptib paske tout e e òmon yo a pwal Ou konprann? So anvi an e e e e plis la. So si ou konnen bagay sa yo, ou gon jan ou pale avèk pitit ou, ou fè l konprann. Epi ankò, jan m di w lan, ou okipe lespri yo. Mentnan, sa se moun ke ou evite pa konnen oubyen moun ki potko janm goute. Mentnan, andeyò de sa kounye an, nou gen gwoup moun ki te deja fè eksperyans yo. Ke yo te fè eksperyans lan prematire san yo pa t pare paske yon moun te fè yo fè eksperyans lan, swa paske yo vyole yo ou pa, oudimwens paske yo te wè yon bagay epi kiryozite yo fè al tante l yo menm tou, moun sa yo, li vrèman difisil pou w al di moun sa yo jis a yon senp pawòl pou di ke ekout Labib pa vle ke w fè sètèn choz. Li pa osi fasil pou moun sa a pou li jere l. Wi, gen de moun ki kapab. lè yo gen bezwen an, yo lapriyè, yo ekri, yo fè dòt choz. Men gen pou lòt moun li pa fasil. Gen malerezman gen de selibatè. M panse, m panse pandan li, pandan li pa fasil lan, sepandan li pa enposib. Paske sila yo, sila yo ki gen lakrent de Dye, M panse ke moun sa yo yo kapab. Paske e la bible. Lè nou ap pale de humain fòk nou ret realiste. Non realiste ou pa flò depi moun nan gen la crainte de Dieu moun nan pap fèl. Moun nan pap fèl bon m pa konnen kòman l pral jere. M pa konnen kòman l pral jere doulè sa. M pa konnen kòman l pral jere doulè sa. Moun nan genlè pa janm gen anvi. Si moun nan kwè yo di lapriyè, depi moun nan kwè li pa gen anvi, li ka pa antre nan mastibasyon. Paske, pa gen lasòti de la milou a, ke w vle l ke w pa vle l, m panse ke meyè

Lespri ou bay la lan lespri ou kounya la li pwal tounen yon sait li pwal tounen yon kounya e lè sa kounya la moun sa pwal bezwen al wè terapi gen terapi pou tout bagay gen terapi pou tout maladi. Se vre ke se bwè moun nan bwè eksesivman, ke se fimen l fimen eksesivman, ke se sèks li panse a li eksesivman ou fè l eksesivman, sa yo se dè ekstrèm, se dè ka ekstrèm ki mande dè repons ekstrèm, ki mande terapi, gen la de yo menm ke yo mete dè kote pou yo gade yo, paske menm al nan terapi yon fwa, de fwa pa sifizan.
Nan semèn sa a, sa ap ede moun nan e, e m kwè tou si moun nan pale sa avèk medsen li, m pap pale kounye a de terapis, si moun nan sa, si moun nan ale l pale sa avèk medsen li, gen remèd pou sa tou ki ka diminye santiman sa nan ou menm, ki ka diminye lè w santi ou vle sèks, sèks toutan an, li ka diminye yo, yo ka ba w bagay pou sa pou kontwole w. Ou pa blòk fè mastibasyon kounye a ou fin abize tèt ou ki pa bon. Ok, ok, ok medam, ok medam nap pran yon alò yon dènyè poz medam e pa bliye wap swiv Porno D'amour emisyon ke nou prezantew tou lè weekend avèk Flore Lòm an nò Emmy Laura n ap pran yon dènyè poz.
Fòk ou chèche èd tou. Se menm jan seliba a ki gen yon bezwen, olye li al fè yon bagay ki pral mete vi l an danje, gen lòt solisyon. Si li pa sur de li, ke l pale avèk pastè l si l al legliz, oubyen ke l pale avèk yon pwofesyonèl nan milye sante an ki ka ede l. Men lesansyèl pou mwen, sa ke m ta renmen ke moun ki ap tande nou yo aprann, se ke dezi sa yo imen, yo la, yo natirèl. Malgre tout sa yo di nou, li natirèl. Mentnan. Kijan pou nou jere e dezir sa yo, bezwen sa yo antanke seliba ou antanke e moun ki poko janm ditou rantre ladan l pral depann de ki relijyon nou, kisa yo aprann nou e ki efò ke nou fè pou n al eseye aprann e jwenn èd. Pou mwen se se pati sa ke m ta renmen tout moun eseye. Trè byen e bon lè an rive pou nou chape poul nou. Lè an rive pou nou chape poul nou, emisyon rive nan bout li. Se toujou yon plezi, madam mesye, chak weekend pou nou vini avèk yon sijè nan emisyon Parlons d'amour pou nou kapab fè deba, bay konsèy, temwanyaj, istwa ki gen rapò ak fanm ak gason. Ebyen medam, pou nou ale la, Milou Ana de nou, ki dènye mo ou? Ki konsèy ou? Alò pou sila yo ki yo menm yo selibatè, An ale non Milou a. Ebyen pou moun ki selibatè yo pou mwen menm yo gen bon fason ke yo ka jere vi seksyèl yo si pase tout moun se imen yo ye yo gen san yo gen pou yo santi anvi an kanmenm gen dè aktivite yo ka fè si anvi an vini ou gen dwa fè yon lekti ou gen dwa menm al benyen kouwè manmanm kòm di voye yon dlo glase. Si se cho cho, epi ou al pran yon beny, ou al pran yon beny glase pou kalme ou, epi ou gen dwa soti e ou al nan ou al shopping fè yon bagay just pou jis pou retire panse seksyèl la nan tèt ou si w konnen se selibatè ou ye, olye ke pou al antre fèmen kò w, al achte jwèt, al achte yon poupe, al achte yon bagay kèlkonk pou kòmanse fè vin fè praktik mastibasyon an ke pi devan k pap bon pou ou.
Flore, pou nou fini, ki konsèy ou pou sila yo ki pa gen moun? Uhmm. Wè, Flore, pou nou fini, ki konsèy ou pou sila yo ki pa gen moun?
Umm, pou mwen, pou sila yo ki pa gen moun, mwen panse ke premyèman, avan menm nou al chèche moun, eseye aprann konn tèt nou mye. M pa pale sèlman seksyèlman. M ap pale de konnen ki sa n vle, ki sa nou atann nou nan yon relasyon, ki sa n ap pote nan yon relasyon. Kon sa lè nou jwenn moun nan, pou nou pa al mete l nan pwoblèm e met tèt nou nan plis pwoblèm. Mentnan an s ki atrè a dezi seksyèl yo, nou chak gen fason ke nou asouvi dezi sa yo. Èske se al nan sinema, èske se li yon liv,

mwen panse ke pou te ka, pou nou te ka nan kominote nou an sitou, pou nou te ka un peu sove e jan de bagay sa yo e viv avèk sijè sa, se depi o debi aprann timoun nou yo vrèman ki sa kò yo ye, ki atant pou yo genyen men ki dezi ke yo pral genyen pou nou ka aprann yo ki jan pou yo jere l depi o depart pou se pa lè yo vin nan granmoun pou yo oblije swa ap peye on prostitue oubyen ap e pran nenpòt fi yo kwaze avèk lan pandan ke yo seliba oubyen e e ti fi yo pou yo kouri al marye a premye moun ki vini an paske yo bezwen piske yo te di yo fòk yo tann yo marye pou yo fè eksperyans lan so nenpòt premye eksperyans ki rive a al fèl ki ka deranje vi yo pi devan mwen panse fòk nou ta kòmanse reflechi Kijan pou nou chanje edikasyon timoun nou yo lakay nou depi o debi pou nou lè yo rive nan faz e nan laj sa a ke li pa a yo pa al fè on bagay ki kontr a relijyon yo si nou nan afè relijyon an pou mwen sa mwen kwè ladan l a san pou san se ke tout sa nou konnen ki pou fè nou byen holistikman tout nou menm byen an se fè l Fason, e, e, e nenpòt sa li ye, e, li ye k ap mete w ann amoni avèk tèt ou e byen san ke w pa gen yon mank, Trè byen, depi trè byen, trè byen, trè byen, trè byen medam, e nou bay bon konsèy. Aswè a la nou fè 10 sou 10, Miloura, Flore, e byen mwen menm sèlman m ap di mesye dam yo, e, fè yon ti mete ipokrizi an sou kote, paske anpil nan nou ki ap viv avèk tit seliba, e petèt anpil moun ki nan yon relasyon pa fè bagay plis pase nou nan mwa a, petèt anpil moun k ap dòmi dèyè do madanm ni, petèt anpil fanm k ap dòmi dèyè do mari l, ou menm ki di w sengo, ou gen dwa fè bagay pi plis pase fanm sa a ki li menm ki gen mari. Ki vle di anpil nan nou, nou di nou se selibatè,